Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye e sa kap fèt jodya m vin ak yon lòt ti video pou nou kisa l ye se avan yè map analize de seri pwovèb nou genyen e m rann mwen kont ke pwovèb pwovèb yo mizerab an fèt pwovèb yo reflete nou menm yo reflete mizerabilite nou yo Jan pwovèb yo fèt la, yo reflete jan nou jan nou parazit oubyen jan nou panse ke faktè nou atribiye reyisit avèk yon faktè de chans. Se konta se konsa nou atribiye reyisit. E ki Chak pwovèb yo gen yon pakèt ladan yo, men se youn m pral konsidere jodi a. Gen yon pakèt ladan yo, lè w wè yo, lè w li yo, lè w repete yo, si w fè yon analiz de yo, w ap wè, w ap, w ap, ou pral wè tout bon vre ke kòman nou ye, kòman nou mizerab, paske yo vrèman reflete. Pa egzanp, pwovèb sa ki di, ou pa konn kote dlo pase li antre nan brajoum. Ki sa sa siyifi? Ou pa konn kote dlo pase li antre nan brajoum. Sa siyifi ke yon moun ou gen dwa ret la, epi plip, ou reyisi. Plip! Ou, m pa konnen, yon bagèt majik fè ou vin ap viv byen. Ki pa sa ditou. E sa k fè tou, nou wè, e pifò nan nou menm toujou rete ap tann yon moun vin fè yon bagay pou nou. Toujou rete ap tann yon moun soti yon lòt kote oubyen ap chache moun m kapab di mennaj sou entènèt oubyen e gason yo gason yo ap chache fanm, fanm ap chache gason nan lòt peyi ki pou vin fè yon bagay pou yo pliske yo panse e pliske yo pa konn kote dlo dlo pase li antre nan bwa joumou yo menm tou nenpòt lè yo gen yon moun ki ka vin retire yo nan sa yo ye ki pa sa ditou oubyen reyisit li, nou kapab di, reyisit li pa atribiye avèk yon faktè de chans. Pou yon moun reyisi, ki sa pou fè? Ou dwe travay. Travay, travay, travay. Se sa ki pèmèt yon moun yo reyisi. Finansyèman, ou kapab reyisi. E sou yon pakèt lòt e... Ang ou kapab reyisi depi wap travay. Respè tou ou pral jwenn ni pandan ke wap travay e gwo pakèt moun ki pral bo de seri de respè. Pase depi wap travay wap goumen ak lavi ya. Wap goumen ou kanpe dan. Ou kanpe goumen ak lavi a. W ap travay chak jou. W ap chache ou kreye. Ou kreye yon bagay pou w fè. Ou kreye yon aktivite pou w genyen, pou w genyen bagay nan men w. Pou w genyen zo nan men w jan moun yo di a. Ou konprann? La ou pa depann de moun. Ou konprann? Ou pa ap tann, ou pa ap di, plis ou pa konn kote dlo pase lè antre nan bra joumou. Ou menm ou travay. Ou konprann? Ou travay, ou leve tèt ou pou kont ou, ou leve tèt ou. Ou konprann? Ou chache respè ou, ou travay, ou kreye. Se la a. Ou konprann? Se la a bagay la ye, se nan travay. Menm jan chan an di a, se nan travay ou ka pwogrese. Konprann? Se pou nou kanpe goumen ak lavi a, pa tann yon moun vin retire nou, pa tann yon moun vin fè de seri de bagay pou nou. Konprann? Pa atribi, pa, pa, pa, pa atribi reyisit avèk yon faktè de chans, men plito travay pou reyisi. Konprann? Se pou nou travay pou n reyisi. E gen yon pakèt lòt pwovèb tou nou wè, ou konprann, ki reflete pèp la. Ann pran pwovèb sa a ke nou kapab di ameriken yo genyen an, ki di, le tan se de lajan. Ou konprann? Le tan se de lajan. Sa son pwovèb ki. ki fè w e ki aktive w a travay pou pa pèdi tan, pou pa pèdi tan nan bay blag, pou pa pèdi tan rete chita, tann moun vin fè yon bagay pou ou. Yon segond, yon minit, chak è se pou travay, panse, chache yon aktivite pou regle. Se sa, se la reyisit la ye. Konprann? Reyisit pa yon faktè de chans. Reyisit se travay li ye. Se travay. Konprann? Se. Travay, se la a kle a, se travay, se kle a, se travay pou reyisi nan lavi. Donk, e m gen pou m vin avèk lòt pwovèb yo pou nou, m gen pou m vin avèk yon pakèt lòt pwovèb pou nou, e n ap wè tou nan pwovèb yo, gen yon pakèt bagay pwovèb yo n ap di. ke yo vin fè efè sou nou, yo vin fè nou parese, yo vin fè nou parazit, yo vin fè nou pa kreyatif ditou, nou pa kreye anyen, pwiske pwovèb yo, nou nan repete pwovèb yo chak jou, yo vin fon efè sou nou. Donk, yon moun k ap di w ou pa konn kote dlo pase li antre nan bwa joumou, ki pwouve w ke nenpòt lè sa ka rive ou te malere ou vin gran nèg, Oubyen tou, ou, ou, ou te, ou te pòv ou vin rich, moun sa a li pa zanmi w. Konprann? Se pou moun nan ede w oubyen panse, se pou moun nan pale de biznis avè w, se pou moun nan pale de yon pakèt bagay, faktè ki kapab pèmèt ou reyisi. Donk, se ti videyo sa, se sa m te, m te pote pou nou. E gon pakèt lòt pwovèb m pral vin avè pou nou toujou, ki pral pèmèt nou wè ke. Jan pwovèb yo ye a, pwovèb sa yo, yo pa ditou ede nou. Okontrè, yo, yo fè nou vin plis parazit, yo fè nou vin plis pa renmen travay, e yo fè nou toujou ap rete tann moun vin fè yon bagay pou nou, nan sòt ke, pliske ou pa konn kote dlo rantre li pase nan bwa joumou, nenpòt lè yon moun ki gen dwa vin retire w nan sitiyasyon ou ye a, nenpòt lè, ou rete ap tann, ou rete ap tann, ou rete ap tann. E konsa ou wè, ou fè bab ka manman w, ou fè bab ka papa w. Ou konprann? Donk, pwovèb yo, sitou pwovèb, gen yon pakèt lòt, pa kite yo, pa repete yo. Ou konprann? Pa repete yo, se travay. Se travay. Se travay pou travay pou reyisit. M te kontan avèk nou e m rete kwè ke nou pral pataje ti videyo sa a e konsa anpil lòt moun ap wè l. Pa bliye. Kle reyisit se travay.